Dat m te la menn. Non vi lemond map fè kaka map fè chawa kounya la menn e lè sa nèg yo tout nèg yo lage nan moudam sak konyen deja ap kriye ap banm presyon m pa sipoze ale sak poko konyen kounya y anvi konyen menn. Yo ou ap wè jem gentan rouj menn bagay la nwi menn fò nou edem priye timoun map pase yon kalvè la menn pase yon move moman menn nèg yo ap nwim yap pede relem yap nwi telefòn mwen ekrim yon whatsapp timoun banm moutre nou whatsapp mwen plen mesaj msot li gade la 308 Gade pil mesaj Pil mesaj guys Pil mesaj Mesaj mesaj man Yow m pa kapab man Fò nou ede m priye timoun Bagay sa twòp pou mwen E pa sèl mwen k masisi Kot tout pil lòt masisi yo Kot pil lòt masisi yo Hein Kot pil lòt masisi yo Pil e satan man Nèg sa yo e satan yo ye Tan nèg sa yo ye menn. Yo m pa konprann bagay sa menm nèg yo tout nèg yon sèl bagay ou t dous ou t sis ou t dat yo. M pa byen. Sa k fè w pa byen an?

Depi ou dous pa gen pwoblèm nan sa non. Bèl fòs ou te fòse.
Depi ou te ka dous baz pa gen plenyen non. Map manje w de Bendel. Map manje w. Ay kèk jou kèk mwa davans sa m tap gentan ba w yon bèl grenn konyen. Gen lè w pa tande tou. M sou m ekou deja pou konyen menm frè ou pase kaka sou mwen. Epa sa, sa depan de lè w ekri m nan dèfwa lè m nan live men anpil moun ap ekri m baz.
Ah ou mèt di sa fò wi. Lè konsa mesaj yo vin anpil.
Vrèman.
Men ou menm sa ou te ka fè ou te ka lè bon m di w lè nou sou entènèt la nou wè yon moun nou enterese a moun nan Dèyè bagay sa yo pa gen pil renmen vrèman vre bagay e zen konyen kap jere fè foto bwa a toujou e bay moun bon fwa. Bagay sa a se yonn nan bagay kap atire moun nan e kou. M te ka antre nan yon mesaj on e di m yo sa kap fè n epi tou m jis gade l m pa reponn.
Non monchè ou konnen m pat sou koze dirèkteman non men m te kanpe an dji gason bagay sa yo m te fè kèk kout bra. Ou menm ou te jis vini pou kraze pou ale ou te vin konyen pou machicha. Yow konn move yo wè nou anne sil te dous m tap rete sil pat dous m tap lase pyem mwen wè. Oh m wè nèg yo ap kriye pou mwen la nèg ki konnen m deja yo ap kriye bon menm si w te konnen lè mwen wè w te gentan ou te gentan ap kriye sou rezo a la nèg ki konnen e kriye yap kriye la chak jou. Non depi l dous depi l dous e pa fou sèlman m ap fou non e pa kriye sèlman non m ap tchwe tèt mwen kkte. Yow m egrèt sa e menn si m te gentan gen kontak ou pou m byen di w m t ap ba w yon grenn konyen baz men kounya l twò ta baz m gentan chanje lavi m menn ba nou yon grenn konyen ankò non frè. M pa gen chans m pa gen chans m ap desann latibonit yo bee m.
Non e pa chans m pa gen menn m te ka ba w yon grenn konyen sa pa anyen monchè. Depi w t ap gen aktivite pou, depi w t ap gen bwa pou jere konyen an, nan lè m te nan mond lan m te kraze w. Ya, bref, nan gen bwa mwen gen chay, gen chay la mezou la. An swa sou t ap kapot chay men gen chay.
Ki gwosè bwa w ye konsa? A bèl longè, bèl lajè, san mezi.
Waw, sa di m sa. Men kounya l twò ta men. Li twò ta baz. Li tcheke m twò ta men. Nan moman lè m te nan lemond pa gen bwa m pa t pran non baz. Sa w di m la? Pa gen bwa m pa t pran bagay sa yo non. M te konn pran tout modèl bwa. Yo pa yon sa. M pa ka pral mande nèg la foto men. Bon m pa nan malpwòpte sa ankò. Sa misye ap ekri anba live la la menm? Yo, misye funny, li ka ap ekri vye kòmantè sa men. Pa nan malpwòpte sa ankò m pral mande nèg la foto. Yon bagay pou misye al voye bay bay bay moun ki nan ki pa ma jere game sa ansanm avè l monchè. M ka poze misye kesyon, se yon bagay misye ap di si m te ka pran chay. M di l lè m te nan mond lan m te konn pran gwo bout bagay. M te konn jere may mwen. Ou konprann? Eh, misye, misye ap fè w pèdi lafwa menm. Yeah, m pa benyen foto nan men nèg la monchè. Yeah, ki gwosè Non, pou w menm? Yo, sof ke m pa pral pèdi zòrèy nou ava, men gen chay, depi m di w gen chay mwen, m an di w gen bon kouray, bon fòs sou w, si w manje bon pitimi bagay sa yo ka pot chay, depi m di w gen chay gen bagay. Ok. Mwen menm egret sa men m tap si te vin pi bonè baz m pa tap kite w soufri men m tap ba w yon grenn kouray baz men kounya l twò ta frè.
Epi san kòm nan la frè m pa kwè m pa kwè m ap ka viv lò menm ase m gen anvi pase bra nan mou do wi frè. E vre?
Yes. Yo men twò ta e baz m pa ka fè anyen pou ou non men sorry baz. Kòm repons reflechi men reflechi pou wè. Non m pa gen anyen m pral reflechi la baz m gentan nan wout mwen baz kite m nan wout mwen bay lè m te la ou pat rive sou mwen ba kounya avèn m fè wout mwen la e lè sa Pou pou pou nap banm pawòl men li twò ta frè. Ebyen ou pa fè moun konfyans mwen kòman pawòl la eeh pawòl yo sa. Non e pa kesyon de fè moun konfyans tankou m konprann ou men n pa yon bagay m pral fè w kachèt baz. Pa gen tankou m pral di m pa fè sa ankò epi tou m pral jere game an kachèt ou wè sa m di w la. Ah ya m konprann. Moun ki fè l yo pa kont moun nan moun nan fè sa l vle e sa lide l di l men m pa gen anyen m pral jere an kachèt baz. Paske w se yon levanjè ak lafwa, m wè sa w di an wi. Non e pa kesyon de sa, lèm te nan mond lan m nan mond lan tout moun te konnen sak fè sim tap fonksyone a de seri de moun parèy nèg tout moun konn kisam ye konn sam ka jere ou konprann sam diw lan dò sa vle di nèg yo banm respè mwen yo tou gentan konnen ok yap di la avèk misye misye nan pran bwa bagay sa yo yo konn kijan pou yo jere kèk game. Men si kounye a m chanje vi m, m pa ka pral fè kèk ti bagay an kachèt ansanm avè w enpi tou m ap fè sanblan wè sa m sot anba sa. Yeah, m konprann sa w di an. Ebyen antoulèka man, so nenpòt lè bagay yo ta chanje faz ouramezou w la la, bra pretan ou man.
M pa kwè bagay pral chanje faz non baz. M pa gen pwoblèm pou toujou met sa nan tèt ou frè men al konnen al nan bagay gason a gason la bagay sa pa nan may mwen la menm frè. Ou trete m ou tcheke m twò ta menn bòt gen lòt poustis sou rezo a menn tcheke yonn nan yo menn. Anmweyy si w wè m moute anba pòs ou menn se avè w m enterese m wè sa w fè m konsa ah monchè. Yo m sorry baz m eskize menn m paka nan konyen a gason la non menn sa se bagay lontan m te ka ba w yon grenn konyen men kounya l twò ta e baz. Wè sa la bra ap moute lap desann la wi frè lap fè kòlè la vle touye m wi frè.
Ay di boo red pandan wap pale avem nan la menn. Oh depase red nou ye. Oh man Minis yo m pa gen anyen m ka fè pou ou la non baz regret sa ye baz regret sa ye. Yo yo di yon dènye mo non menn. M pa gen anyen m ka di non baz m pa gen anyen m ka di non menn m gentan fè wout mwen baz m sorry menn.
Wi pa gen pwoblèm non Dji, so si ou pap ka nou pap ka konyen menn so m pa konn si nap ka gen kontak pou n pale menn sa pi si ki ba. M ap al edmi ansanm avè w menn m pa ka al edmi a nèg ki nan genm yo baz. Nou ka toujou pale men bay konyen bay pale bay konyen m pa pral jere genm sa yo menn. Ebyen pa gen pwoblèm di nap pataje Martina ka pataje nimewo bay sa pou nou pale yo an mesye dam yo pa konn. Nimewo m nan nan paj mwen jis ekrim nenpòt sa wap jere fèm konnen m la nenpòt bagay wap fè si se bagay mizik si se la banm bri. Ou konprann, nimewo m nan paj mwen an, ou ka toujou kontakte m. M pa ledmi moun ki nan game sa yo baz, sof ke m pa fè vye ankò. A m konprann wi men, sof kòm m wè non an deja, m pi renmen konyen an wi ke mizik la ap fè bri nan tèt mwen menmsi m pa ka konyen menm. Ya Mozye.
Renmn sa w wi baz. Nan tan an m te ka ba w yon grenn konyen men, m pa t ap menm kite w ap pede pale anpil m t ap lage yon grenn konyen nan men w baz. Men pou kounya. Case close baz. Mwen al lòt game map jere frè.
Pa gen pwoblèm non G. So nap ret an kontak. Anben ok baz. Ayy team yo mwen ou fè ba yo twò rapid menn ou ale twò rapid menn. Bon m konya moun nan tout peyi Haiti pa anyen la depa. Ah man. Depi kilè w t anvi konnen la? Ah man m gen nenpòt 2 zan map gade w la menn m bezwen kraze w m paka kraze w.
Ah epou te ekrim monchè lè pa m tap gentan baw kò wi monchè. Ah wen wap fè ah kounya m sendomeng kounya la bon ou gentan kite bagay la. E sa m di w tcheke m twò ta monchè nimewo m sou tout rezo sosyo ou pa janm kontakte m m te baw yon grenn kò wi monchè. Ou pa ka fè anyen mwen menn ou pa ka banm ou pa ka lagem yon bagay nan menm menn. Kounya l twò ta baz. Li gentan twò ta. Ah wen.
Ah mwen l pa tro ta mwen. M gentan kontan monchè bon m gentan fè yon lòt wout baz.
Ah mwen oh ah mwen bon bagay la toujou la ou toujou gen bon bouda menn ou ka pran bon tap menn. Yeah men kounya sa pa nan lide m ankò monchè. Sa k fè l pa nan lide w menn.
Paske l pa nan lide m ankò baz.
Ah mwen bon m gen bèl bagay menn m gen bèl manch menn.
Bon ou gen bèl manch si e moman m te nan sal m wap m tap gentan jere kèk grenn sa. M pral voye foto m pral voye foto a ba w wè men nou ka toujou wè si nap ka fè yon bagay men.
Non si w voye jan de foto sa nan telefòn mwen baz map tou bloke w baz. Ah mwen cheri sa wap fè konsa bebe. Non bon m tou bo m tou bo prensip mwen monche Ou tog mwen wap ka toujou mande si w fè yon erè m ka di w yo ou pa wè sa w voye ban mwen la ou efase l ou m kon map konprann sa men depi m wè ou sou serye bae map annik bloke ou pou yon bagay. Ah mwen ah mwen ou pa ka fè bae konsa mwen ou pa ka lage bae konsa. M pa m pa fè game sa ankò baz m chanje menn. Ah ou chanje. Ah ou poko ou poko ka chanje non menn twò bonè menn. Sak fè sa fòm konyen avan ou fèm chanje? Yes menn e lèm fin kraze w menn ou ka kite bagay la menn. Si ou anvi konyenm depi sou depi 2 zan wap gadem ou anvi pou yon kraze ou ta anvi konyenm baz ou te sipoze ekrim monchè e ou poko ka jwenn konyen an la. Ah mwen m gendwa potko ka jwenn posibilite a menn m toujou ap. Ap gade w Bon men nimewo m se bòt pa kow jwenn jwenn l posiblite a. jis pran nimewo a ekri l di yo m anvi konnen wè depi w rive dirèk sou mwen mwen m son moun ki dirèk baz dayè m son moun dat map konnen la sou rezo a tout moun konnen m te gen nèg nan kay m te marye bagay lè m te nan vi le mond lan pa vin banm pawòl pou al fèm panse se ok e relasyon e bagay ou pa gen lòt moun se tou rive sou Nan ki mwen bagay mesye. rela Nan ki bagay relasyon ap pale la monchè m pa nan bagay relasyon avw mwen e bagay m bezwen kraze nenpòt lè m rele w

Non, ou ka benyen nan lanmè. Doktè a si se fil la ki koupe a doktè a pral la pral koule yon san pou li. A valè nèg a valè nèg ki pase nan bounda sa menn. Pa ret bouda ankò menn menm lè m t anvi bal de twa tap men pa gen bouda ankò menn. Ebyen se menm bagay la sa vle di depi operasyon an fèt lap vin nan nòmalite l.
Eske wap eske wap toujou dous menm janw te dous nan pase mwen gon je dlamen kap kriye pou ou men. M pa pral fè bagay konsa nan mouda ankò.
A mwen janm wè Jade sa ap kriye pou ou la menn misye di konsa menn ou gon jon sou sebral son bagay tèt chaje menn. Anbeyy sa esak fèm gen deside fout lòt jodi 2 ans. Sa Graham ka fè baz koun sa bay non te lontan kounya m pa nan game sa ankò frè
Yo ak Graham si anbyen menm jan fò yon bezwen m pap ka baw paske li twò ta. E men fò fò jan menn pou antre nan kapita pou antre an repiblik dominikèn pou m raboure w mou dò menn. Baz m diw sa baz.

Yo m di misye m pa nan kon yo vre e satan nou ye yo m voye misye ale menm. Koman bagay yo ye m te konyen avèw oubyen ou t anvi konyen m? M pat gitan jwenn. Sa w di m la pa konyen gen nan nèg yo m konyen avè yo m pa menm sonje yo menm bagay lè map konyen m konyen anpil baz m te konn konyen anpil lèm te nan vil le mond lan.
Konnya m te vle m pèdi chans la.
Oh ou te anvi konyen m tou? Wi.
Ou konbyen, depi ki lè ou te anvi konnen m? Sa fè lontan, nenpòt 3 zan.
Oh, men bagay depi sou Facebook. Hmm? Bagay depi lè m te sou Facebook.
Mwen panse a sa lontan. Bon, dat sa pou anvi konnen men, men ekou pa ekri m pou te di, yo Mendel, m anvi konnen w men, fò lagon konnen nan men mwen baz. M pa t jwenn chans. Men ou te ekri m. Ou pat konn ekri m sou WhatsApp oubyen mwen k poko reponn?
Bon m ekri w m pa tap jwenn chans sa.
Oh petèt m bay mesaj la. Epitou gen rezo sosyo men sak pase gen nan gen nan tankou e sou DM mwen m pa jwenn mesaj yo men e WhatsApp sa pral depan de lè w ekri m nan si m gen anpil mesaj men e sak fè m pa yo m egrèt sa e menn se lè m te nan vi lemond. Esak fè m pa jwenn chans la.
Yes ye lèm te nan vi le mond nan menn ou te gentan ekrim tap bon yon grenn ponyen kounya l twò ta menn l twò ta m chanje vim wi baz. Pa twò ta monchè bon la.
M la se vre men m pa jere menm game yo ankò ou konprann m pa jere menm game. Gade bò kisa wap fè monchè. Yo, m di w sa se lontan m ba t ap may m ba w yon grenn konyen m byen souse ba w fè w byen voye ba w bèl konyen bagay men pou kounye a baz m chanje ide baz m chanje ide baz m nan yon lòt mond baz ou tcheke m twò ta menn bagay gen twazan tou menn m pote anvi konyen men fè to pa janm rive sou mwen baz gen twazan baz. M fè erè. Sa se gwo erè w fè menn. Damn. Li twò ta e baz. M pa gen anyen m ka fè pou ou la non baz. M gen tan chanje may mwen nèt wi menn. Dayè e nan moman operasyon m gen m mal la. Pou m al fè operasyon bagay sa wi menn. M regrèt sa wi frè. Apre w fin avè m?
Apre m fin tankou w fò m fin konyen avè w pou m al fè operasyon an?
wi. Ou bon mzou mpa nan game sa ankò mesye sa vle di pou kòman mpral fè fè sa la baz hein. Mwen menm ki konn kòman mpral fè sa mwen. Sa vle di ou vle ou vle poum pran ka paw la an konsiderasyon.
Wi. Si tèlman ou anvi konyenm.
anpil.
Yo m sorry man eskize baz sa pap ka fèt non man li twò ta baz li twò ta lontan m te ka baw yon grenn kòlè pou li man ki gwosè bwa w ki gwosè bwa w.

Yeah wi ton ret zanmi baz. Ton ret zanmi ou byen tcheke yon nan lot masisi yo baz.
Mesi se ou m te vle. Men m di w li twò ta baz depi tann dat sa w te sipoze kontakte m pou m te ba w yon grenn konyen. Si kounya l twò ta pa gen anyen m ka fè la menm baz. Li vin twò ta. Ebyen dja sou chanje dja nou bay vag si se ou m te vle. Nyen pito tchik eseye tchikon lòt yonn nan lòt nèg yo men bay men pou Bavre p nan lòt menm bavre p nan lòt menm e ou m te vle dja Dye mwen ou di te vle non konyen wi. Nan menl twò ta baz kounya m fon lòt m fon lòt wout baz ok eskizem men. Men nou ret nan nou menm. Ap gen bagay ok.
Oh misye fèm sezi menn. Fèm sezi baz.
On bèl tèt bouch konsa Mendel fòm ta santi ke lap souse zozo m byen souse wi Mendel.
Yo pa pale jan de pawòl sa yo menn m di w m chanje vi m menn kounye a w pale jan de pawòl sa yo blòd pa pale pawòl sa yo a blòd parèy yo menn.
E jije tèt ou pou wè padan ke map pale avè w epi pou ap tenyen ti jwè w konsa banm pou ka dim nan ki sans ke ou daprè ou m kapab santim padan ke map pale avè w ti bouch ou byen wòz konsa epi ti jwè w ap tenyen banm tanzantan Èske w panse ke m pap janm sou sa? Map toujou sou sa Mendel.
Yo sa bay lontan menn nou te ka jere game sa yo baz kounyal twò ta baz misye pa bay kamera menn bay tiktok pa banm aksè poum bay misye bay kamera oh misye misye gen 800 konbyen moun tou fòn ta falol. Mpa gen ase abòne paske tiktok pa vle banm banm pase bay chak misye moun 200 moun falo misye pou misye bay kamera menn. Yo Ben, si w te gentan ekri m baz m tap ba w bèl grenn kwen baz. Paske mwen m se moun lè map kwen a blòdè yo m ouvè tout kò m ba yo, lè m te nan vi mond lan m byen souse bwa yo, m byen woule tete yo, m ba yo règ karès bagay sa yo m ba yo bon kou plezi. Lontan m te ka ba w plezi men kounya l twò ta baz. Li twò ta frè, li ka byen jere w vre but kounya li twò ta menn.
Wendel fok ou panse fok ou panse paske malgre ou dim sa m pa fin kwè a san pou san sa ou konn men kanmenm fok ou panse paske yon jou kanmenm fok mwen kontan ansanm avèw fok nou wè ok fok nou wè pou m met bagay nan men w. Mbe. Sa w konn?
So, a yon non jere ma yo baz. Ba e sa yo nou pap ka jere yo fre.
Sa w konn? Sa ve di ke ba e yo vreman, vreman dwol nan menm la kan m fok mwen jwenn m bon kraze. E pi dja m pa konnen lè m fin bon kraze a si w vle w ka pa m ale konveti. Men rev mwen fok ke m kraze. Ok Mendel?
Yo mwen mdesann nou tande men nan yon dyab ou ye men misye misye misye men misye sou plimen men Nèl pa ka vle male konsa men Nèl mwen poko fin pale avè w Yo men pale avè w deja baz m di w nou pap ka jere game sa yo frè. Ya men Nèl men sa se ou men men mwen men mwen men mwen menm ki anvi sa menm se m jès pa gon fanm gwòs menm ki anvi manje yon bagay men toutotan ke l pa manje l li pa santi l byen.
Damn. Fok kem manje w menn oh. Ayy di w si telman w bezwen konyenm. Yeah menn cool menn.
Ayy di w anvi ble m an wè sa sa ta fè menn. Tap manje tout tap manje tout bòk ou wi Mendel menn.
Yo pou sa lèm te nan lemond lan ou pat kontaktem baz kounya lèm deside fè wout mwen e lè sa misye vin kontaktem misye ap pale baay men. Mesaj mwen kanni nan box ou bro mesaj mwen kanni nan box ou.
Damn misye funny man. Ou kapab ou lache kèw menn lache kèw menn. Ou m gentan pran wout mwen baz m pap ka lache kèm baz. Map ka lache kèm baz. M sorry baz m te ka baw yon bèl konyen baz. Bon an touka ee gade non sa pou wè byen pou pa di ke nenpòt lè ke pou pa di w pat jwenn yon non konsa nan yon live ki te pale ansanm avè w. E nenpòt lè m jwenn avè w map di w bon me tèl moun me tèl moun men m te pale avè w e sa nap fè. Yo
Pa gen anyen kap ka jere antre nou baz. Yeah satan yeah banm met satan sa anba met sa non satan misye ye Nou wè sa satan ap fè timoun Nou wè sa satan ap fè pou nèg la t anvi konyen l t anvi di si t anvi dat li pat janm rive sou ou kounya lè w deside ba yon bagay vag e lè sa tout nèg sa yo gentan sou sou sou sou fè sesi sou fè sela menn Nou wè sa satan ka fè timoun. Eske nou wè sa satan kap fè menm. Nou wè sa satan fè menm. Fò nou edem priye ti moun. Fò nou edem priye menm. Bagay sa komanse nwim menm. Nèg yo nwim nèg yo ap pede relem yo ap pede ekrim ou dous ou sesi ou sela. Lòt ti patnè a menm fin fou m wè l tonbe ap poste depi se foto m te fè avè l sendomeng yo l ap poste yo sou paj li misye ap fè rara misye ap kriye menn yow fò nou ede m priye timoun bagay yo kòmanse twòp pou mwen menn bagay yo kòmanse twòp pou mwen guys fò nou ede m priye nèg yo pa vle kite m anrepo menn nèg yo damou menn yow Fò nou edem timoun fò nou ede m paka pa aba yo kòmanse twòp pou mwen nèg yo ap nwi sante menm. Yow ki moun sa. Angel bonswa a ou zanmi chè Humm. ou zanmi ou bè.

Yo, kote m pran la? Bon m bay cheri, bon m bay. M anvi, m anvi, m anvi fè yon bèl kras avè w cheri. Se serye bro. M anvi, m anvi sa. Yo, men konbyen tan w te gen yon depi w anvi konn men? Monchè, bon m di w bro, sa fè lontan sa. Men m te kòmsi m te pè jwe sou ou akòz kòmsi m te santi twòp moun t ap anmède w menn, ou konprann? Lè m te yon ti jan jennen menm, se kounya la menm m wè konsè an menm. Paske m pa wè ki mwen menm k ap kite w ale sa si m pa fè yon kraze avè w menm. Men si m te si w te anvi konnen depi tann dat sa baz, m te la nan lari a, m te nan lemonn. Kounya lè m deside chanje lavi m nan e lè sa e lè sa menn pou w ap vin ban m pawòl menn. Men cheri men tande ban m di w tande. Paske mwen menm m pa wè mwen menm k ap gen kè kòmsi pou m kite w ale sa si m pa goute w, m pa goute siwo w la menm nèt.
Yo men m te la depi tann dat sa baz. Men bebe tande cheri banm di w m konnen w te la tann dat sa cheri mwen banm di w bagay ok eske pap gen okazyon kòmsi nou te ka fèl an kachèt kòmsi pa gen ankenn moun kòmsi kap ka Non dekouvri non depi wè m gentan fin chanje faz la baz m pa gen kenn bagay an kachèt m pral fè tjou ah bebe pa gen kenn cheri bagay an kachèt pa gen lè m tap fèl la m te fèl t klè m te santi m alèz m pa tap m pat tankou nan kachotri m te bagay ou pa ka ap mande m fè bagay an kachèt menn li men twò ta men baz bebe Bébé banm di w bagay cheri mwen, banm di w bagay mon amour e gon grenn bagay menn tanpri menn m vle w fè sa mwen menn so m panse e bon m panse sosyete a ap eseye yap konprann ou kan menm so nou pap fè sa tou pou sosyete a tou men wap fè sa pou mwen menm. Jewòm ou pa chanje ou ta Non pa chanje fè sa vwa men. Cheri pa fè sa pa fè sa mon amour pa fè sa Jewòm m vle w eseye konprann mwen men Ou non moun anvi yon moun men Ou konn ki ki ki sikatris sa gen la Depi ou ladan l men. vini anvi tout anvi sa baz ou te gen tout tan menn pou te gentan pale avèm nan moman m tap gentan baw yon grenn kraze menn m tap gentan fè w konyenm byen konyenm souse baw baw plezi baz kounye a m gentan yon lòt moun baz. Men cheri banm diw tande ma ma men m konnen w ke ou gentan nan yon lòt mond

Oh monchè mpa pral pale avèw mnal nan chanm monchè. Sak pase chè a. Non mpa pral pale avèw mbal nan chanm 2 gason nan chanm men nan chanm Ah mpa chè pral men kisa mwen mpanse li pa yon pwoblèm chè li pa yon pwoblèm se pa nou kap kap ranje mond la chè. Yo yo negatif baz bagay sa pap ka jere menn.

Bon chache yon fason pou jere sa twòp pou mwen menm kiyès nou met anlè la santim gon tèt fèmal menn santim gon tèt fèmal guys gon tèt fèmal anraje genlè map oblije al nan emergency an depi aswè a bayem gen randevou demen msipoze Sipoze ale pou m kòmanse pwosès operasyon an. Mesi timoun si m pa santi m byen demen si m ap oblije fè live lopital la. M ap oblije fè live lopital la demen si Dye vle paske yo gen sewòm anvan m fè operasyon an gen sewòm pou y al ban mwen anpil bagay. Pa efò doktè a. Fò doktè a ale, fò nou priye pou mwen timoun lè m pral nan sal operasyon an. Paske fò yo ban m sewòm epi tou fò doktè a operasyon doktè a pral es pral ouvè dèyè m pou yo ka koud de vyann yo ki te fè espas vid. Kote fil la te kase a pou fil lè vyann yo geri fil la pral rebati ankò epi tou pli yo gon jan yo pral tankou avanse pou a rale pou a nan yon aparèy yo klipse l e pa koud nou ap klipse li pou m ka rejwenn pli yo ankò nou menm ki gason ki pa janm fè bagay nan dèyè tankou si nou pwenti dèyè nou nan yon miwa n ap wè bouch dèyè nou plise tankou pou a plise pou a konsa Po a plise timoun nan kwè po a plise so pam nan kounya li menm li tankou li lage ay di fò yo avan rale yo epitou pou yo klipse yo epitou apre yo gen pomad yap baw pou pase ladann poul geri pou DM ka retounen back nan nòmalite li priye pou mwen timoun paske paske operasyon sa yo. Se operasyon yo pral nan mwen pral anestezi m demen Steeve lèm al lopital la nou konnen map fè live pou m pou m update nou si se demen Steeve m te sipoze gen sewòm gen bagay pou m al pran m oblije fè ale map fè nou konnen nèg yo kòmanse nwi sante m ye nèg yo nwi sante m serye menn.

Paske m bezwen pou yon bagay serye. An bon e krim serye, krim serye, e krim. Etazini ou ye? Kanada m ye.
O, m kwè Kanada ou ka ekri Etazini gratis sou tèks. E krim sou tèks. Ebyen ok, pa gen pwoblèm. Nan tèks la pa gen anpil mesaj la nan. Ebyen ok. Dakò, kenbe m nan lapriyè Bebe.
Ok. M fè malove. Ti moun pa kapab ti mesye ap nwi menn. Yo wè kòlè zye sa wouj, zye a gentan wouj ti moun. Wouj fè kòlè menn anpil vakabon menn. M pral oblije ba nou, m pral pran dènye moun aprè sa m pral oblije ba nou live la pou nou pa lantre nou. Fatige m santi tèt map vire nèg yo fèm fè kòlè wap wè lè ou fè kòlè timoun yo fè kòlè e pa sèl lè lè ou di lè ou fè yon move san ou fè kòlè nan ou menm waw Ahh banm pran pitit banm pran timoun yo mete lè kote nou kaka gèlè gentan ale wi ti mesye konn nan live yo oh damn demand lan kounya full fòm fè yon jan la m retire nou nan demand lan kòman m pral fè retire nou nan demand lan la poum ka pran ti mesye yo konn fè live la mete anlè babe voye demand babe eske stabu la voye demand martine ap ka voye demand. Yon ti vakabon ou dwòl men.
Tati kòman ye? Èske ou serye Tati? Hein? Di m non.

Sak regle menm pa Freo pwoblèm lan se ou koz wi paske ou twò dous menn ou vin nan sendomeng ou dous depi ou dous papa pa gen moun ki pap vle goute w non menn Ou te goute m deja ou menm?
Sa ka rive m pat goute w paske beny beny mito M pat goute w paske m te pran twò ta Mendel Nan sendomeng la m te wè w m te manke mete men sou ou menn Ou di m lan an Wi Nan men kounye ou byen vin pran kraze pou w la Non konnala adjo konvèti. M paka m paka pran men sim jwenn li map pranl kanmenm wi paske ou dous menn ou pa konnen depi depi ou dous papa e tout moun ap vle goute.
Men baz si te anvi konenm Ou te gen règ tan pou te fè sa, kounya l twò ta menn. Non men li twò ta, e di twò ta li twò ta paske m tap veye w nan sendomeng, ou konn se sendomeng m ye m tap veye w yon lè m te ka met men sou w nan kèk otèl isit nan labou m pa janm ka jwenn ou, yon sèl fwa m te kwaze avè w, bon depi lè sa ou pa janm fè, ou pa janm vin nan sendomeng ankò. Men lè sa se t anvi konn gwo sòvèt Tine sa. Bon m ta mete video a avw moun. Video a avw moun pap ka rive sou ou monchè kòman bagay sa rive sou ou se video a avw moun. Bon numero m se pa. Epi pa fèm wont monchè.
Yo ou dou menn men nèg la di ou gou menn. Ou bay filim papa. Poukisa ou bay twòp filim konsa menn. E ou menm ki koz bagay sa yo kounya la ou wè ou wè ou wè gason ap vire tounen rele w se ou koz wi Bendel. Anben epa fòt mwen si m avèk yon moun nap trip fòm ka baw tout kè bagay la ou byen konyen epitou m se bò byen sou bò bò plezi ou konprann bagay yo konsa yo te ye lèm te nan vi mond lan bagay te si dous Men dous Benben èske Benben map diw yon ti kesyon èske ou kwè ou bay bagay sa vag vre Benben? Bon bagay Pou sa twa la. doumit ou serye menm?
Oh paske m dous E, lan. epi mwen menm mwen menm m pap ba w manti Bendel se sèren m tap fè pou ou nan sendomeng wi menn seren wi menn Sa k fè sa se m pa tèlman dòmi lannwit kòm lajounen non pou m ap veye w pou m ap veye w Bendel.
Oh nan otèl otèl m te desann nan. Hein? Men pou te ekrim monchè bon numéro l sou paj mwen pou te jis ekrim. Non Bendel ou konnen ou gen gen ou konnen ou gen ou gen twòp moun lè w gen twòp moun konsa Bendel ou pap ka gade mesaj vrèman vre pa di ke m pat ka ekri w non men ou konnen ou gen twòp moun. Kanpe devan otèl la sibe.
Wi. Ou te sipoze rete ap siveye pou wè kilè map soti ou te gentan met pran. Menm m pa vle m pa tap veyew non ou konnen lè w soti ou soti nan machin bonè m ta kanpe machin nan epi ou pa tap vle kanpe si m ta kwaze avèw ou tap byen jwenn wi Bendel men malerezman ou soti nan moun sa Bendel m te gen yon grès m tap pase Bendel se sou nou m tap pase grès la wi Bendel. An grenn Grès la wap pase. Eeh base grès la pou gran mesi. Ou pase m sou nom. Wi sou non pou lèm te kwaze avan menm. Bèl manch. Sa vle di bò gwo la sou nom.
Ohh men bèl humm se bay m da bò kamera epa.